An 2019, gen yon jounal dominiken ki rele Diario Lible ke nou li anpil dènye tan sa yo, ki sòti yon atik sou Ayiti. Atik sa sòti 23 jen 2019. Ou ka ale sou Google pou fè rechèch avè m.

nan yon lopital nan Santiago, yo sewo pozitif. Bon m repran sa m ap di la pi senp, m regrèt enfiniman an da NK Santi ke. Ebyen, Rialtex, tande! Avan w kouri di se divèsyon l ap fè a, m di w se 2019 li te di l. Kou e sa t fè ayisyen se sen toma yo ye mi bon nèg sa t di se manti a l gen dwa malad li menm li pa teste wi tande byen paske ayisyen se sen toma kounye a si jounal la di sa kounye a fò al chèche yon bagay paske atansyon e se sa m bezwen moun yo konprann sou rezo a lè w demanti yon nèg pa egzanp vini avèk verite a. Di a, sa w di a pa bon, men sa k pase. Lè sa w ede. Men si w sèlman demanti, ou pa bay vèsyon t bon an, ou pa ede. Ou vin fè divèsyon. M bloke anpil moun konsa. Si w di w manti w bay, e ben tou bay verite a. Pase se ede n ap ede. M pa oblije konn tout bagay. Si w estime m bay yon bagay ki pa ok, ebyen tou di men sa k verite a TT, ou fè yon erè ladan l. Bon, ou pa, ou pa bay verite a, ou sèlman vin di ou bay manti, m tou bloke w, paske m wè w se yon moun ki vin kreye divèsyon. Écoutez la société. Men kisa m vle di? Sa vle di ke m pa ka kouri di yo manti poukisa? Men prèv la sou ekran an. Men prèv la, atik sa ekri an 2019. Yo di ke direktè egzekitif konsèy nasyonal sou VIH ak sida, Victor Manuel, misye deklare ke plis pase 48 pousan timoun ayisyen ki anrejistre nan yon lopital a Santiago, yo enfekte par VIH. Jounal la ki di sa. Misye di ke evidaman, nou pa ka kache l. Nou fè dè etid ki konfime rechèch sa yo. Se sa misye di nan yon kominike. M ap pale la an 2019. Petèt gen moun ki te wè li. Tande wi. Mwen gen moun ki petèt te wè sa, ki te minimize l, ki te inyore l. Pa gen pwoblèm. Pandan dosye kanal lan la, baryè fèmen, fwontyè pa louvri, menm jan w wè ayisyen sa yo ki prale kay vwazen, k ap pase anba fil, ki al chèche machandiz lan, Eben la sosyete koute avan yè nan kad yon fouy ki tap fèt etonamman yo sezi sa nap gade sou ekran yo la ki se 27 pochèt san ou konn tande yo di w lè moun nan malad li bezwen san etc etc. Premye sa yo fè, yo mete yo sou menm fòma lopital la, sa di jan lopital la konn bay li an, se konsa yo mete san an, ou wè ti sachè glas yo, sachè san yo, men non lopital laboratwa l sòti an, nan Repiblik Dominikèn, epi yo ap travèse ak san sa yo sou peyi Dayiti. Bagay yo tris anpil. E pi otorite yo te la, yo sezi yo. Le responsab ministè sante publik yo deside pou yo al teste san sa yo 13 oktòb pase an, aprè tès ke yo fin fè, aprè analiz yo reyalize sou pochèt san sa yo, otorite yo konstate yo tout kontamine, tande, yo tout kontamine

peyi a tande pochet san m di w an 2019 m so di w gon atik ki ekri ki di ke pli de 48 pousan timoun ki fèt lotbò a sa di moun ki sot ayiti k al akouche lotbò a yo di timoun sa yo enfekte kounye a ou gen dwa di men e pa vre atansyon men majorite moun ki al akouche lotbò a se sou fwontyè wanament la yo ale yo pase sou dayabonn sou wanament yo pase Sa vle di ke mwen menm tou gon enfimyè anba live la ki konfimem ki dim te te genyen plizyè moun li konnen nan depatman Nòdès ki enfekte tout bon wi. Gen dwa gen anpil moun la nan kanal la ki enfekte yo pa konnen wi. Paske ou pa bezwen nan kestyon fi ak gason pou pran viris lan. Ou nan kwafè ou nan tout kote ke ou pa konnen. Ou pa konn kiyès ki malad, kiyès ki pa malad. Tande, si yo di, si atik la di sa depi 2019, ou gen dwa minimize l. Men l gen dwa te egziste. Y ap ban nou maladi a kèk tan men n pa t janm ka dekouvri l. Sa vle di, si pa t gen yon kesyon fèmen fwontyè, nou pa t ap janm dekouvri sa yo la jodi a. Tout sa n ap gade sou ekran an, lè otorite yo sezi yo, lè responsab yo. al teste yo, yo jwenn yo kontamine, yo enfekte ak viris sida e epatit B.